Hello zanmim yo kòman nou ye mwen swete ke nou tout anfòm pa la gras de Dye mwen kontan pou mwen kapab rejwenn nou yon lòt fwa ankò nan emisyon an grandi nan wayòm Bondye a grandi avèk konsèy yo se yon plèzi yon kontantman pou mwen zanmim pou nou kapab kontinye etidye ansanm pou nou kapab kontinye grandi ansanm. Mwen swete ke tout sa nou pataje deja yo ou jwenn anpil bagay ki ede w reflechi, aji epi grandi. San pli tade an nou rantre nan sijè nou pou aswè a. Sijè nou pou aswè a se Kenbe lafwa w aktif Kenbe lafwa w aktif Keep your faith active Activate your faith Aktive lafwa ou. Kenbe lafwa w aktif zanmi m. Nou bezwen rete aktif nan Bondye. Nou bezwen kenbe lafwa nou aktif nan lavi sa a pou nou akonpli de gran choz, pou nou kapab rive yon kote. Kesyon m t ap renmen poze w aswè a, poukisa lafwa w dwe rete aktif? Pou ki rezon lafwa nou dwe rete aktif? Lafwa nou dwe rete aktif paske Bondye pap ka dirije lavi nou si nou pap bouje. Bondye pap ka dirije lavi nou si nou pap bouje. Ebyen se la a aswè a, se sou pawòl sa a m sot repete la a, Leson nou pral dewoule aswè a, mwen ta pral renmen w wè pou ki rezon ke lavi w dwe rete aktif. Poukisa lafwa w dwe rete aktif? Paske nou di si Bondye, si ou lafwa w pa aktif Bondye pa ka dirije w. Si w pap bouje Bondye pa ka ba w direksyon. Humm yon zanmim semèn pase a pataje yon mesaj de Maaz Monroe ansanm avèk mwen se yon zanmim ki toujou ap swiv mwen e depi map pale la lap gentan konn kiyès li ye lèl voye mesaj la ban mwen Maaz Monroe pataje yon bagay ki enspire lavim nan mesaj la Mazmann Wodi la ale nan yon bato. L al vizite yon gwo gwo bato yo lè l rive epi kaptenn bato a mennen l nan chanm kote volan bato a ye a, bagay pou dirije bato a. Epi kaptenn nan ap moutre li kòman si w vire volan agoch, bato a fè agoch, si w vire l adwat, bato a fè adwat. Men l di kaptenn nan t ap vire volan men l wè bato a pa janm vire. Epi sa choke l. Li di, Waw, kòman l fè ap vire volan an men bato a pa vire? Epi se apre sa l te vin wè ke bato a pap kouri, bato a pap bouje. Epi li di pawòl sa, Ou pa ka dirije yon bato ki pap kouri. Ou pa ka dirije yon machin ki kanpe yon sèl kote, yon machin ki pake. Fòk machin nan ap bouje, fòk bato a ap bouje pou dirije l. Ebyen zanmi m, lafwa nou dwe rete aktif, paske si lafwa nou pa aktif Bondye pa ka dirije nou. Lèm tande pawòl sa mwen di w menm kote a pawòl la aktive m, pawòl la fè m pa konnen kote pou m met kò m. Mwen wè kòman mwen dwe toujou ap bouje, mwen dwe toujou ap fon bagay pou Bondye ka ban m direksyon. E mezanmi m, pou Bondye ba w direksyon, fòk w ap bouje, fòk lafwa w aktif. Epi, vèsè k te gentan kouri vin nan tèt mwen, se Sòm 119, vèsè 105. Sòm 119, vèsè 105, ki t ap di, Pawòl ou se yon chandèl ki fè m wè kote kote m ap mete pye m, se yon limyè k ap klere chemen mwen. Se yon vèsè m renmen anpil. Men, vèsè a li di, Pawòl la ap klere pye nou, nonsèlman l klere pye nou, li klere chemen nou. Sa vle di, pawòl la la pou l mennen w, men èske w bezwen direksyon? Èske w ap chèche direksyon? Si w pap chache, kòman pou w fè wè ki direksyon pou w pran? Wi, si w pa pral okenn kote, si w pap chèche direksyon, w pap janm wè ki direksyon pou w pran. Kòman pou fè konnen chemen ki bay siksè a si w pa janm chwazi pran youn, si w pa janm chwazi fè youn? Fòk ou chwazi yon chemen pou w konnen ke men chemen k bay siksè, men chemen k pa bay siksè. Aktive lafwa w zanmi m. Bouje zanmi m. Humm! Sa pou w fè direksyon si w pa pral okenn kote. Si se chita w chita, w pa bezwen direksyon. Ebyen pawòl la la pou l ba w direksyon men fòk w ap bouje. Fòk ou pral yon kote. Se moun k ap bouje ki bezwen direksyon. Si ou pa chache, kòman pou w fè jwenn? Si ou p ap mande, kòman pou w fè jwenn yon repons? Si ou p ap frape, kòman pou w fè konnen pòt la louvri? Gwo pawòl wi zanmi m. Si ou p ap frape, ou p ap ka konnen pòt la louvri. Pafwa pòt la deja louvri. Se sa pawòl la di nan Matye 7, vèsè 7, Si w kontinye mande, w ap jwenn yon moun ki gen repons pwoblèm yo kanmenm. Ou ka mande senk moun, ou poko janm jwenn, sizyèm nan w ap jwenn. Ou ka mande nèf moun, ou poko jwenn, men dizyèm nan w ap jwenn yon repons kanmenm, men fòk ou kontinye ap mande. Kontinye chache, w ap jwenn kichòy. Si ou pa janm bouke frape, w ap jwenn yon pòt ki ouvri kanmenm. W ap jwenn yon pòt ki kite w antre. Men fòk ou kontinye ap frape. Pase pafwa pòt la deja louvri, se ou k pa konnen louvri paske ou pa al ladan l. Se paske ou pa al bat ladan l paske sa k fè ou pa konnen gen moun dèyè l la ki prè pou louvri l pou ou. Go ma friend! Go! Aktive lafwa w! Bouje zanmi m! Bondye vle dirije nou. Bondye vle ba nou direksyon. Men eske se chita ou chita? Si w chita Bondye pa ka mennen w. Fòk wap mache, fòk wap chèche, fòk wap mande, fòk wap frape. Kòman w ka fè konnen kòman lafwa travay si ou pa janm aji? Ooh! Kòman pou fè konnen kòman lafwa travay oubyen si lafwa a travay vre si ou pa janm aji? Siw aji se lè sa wap konnen eh lafwa travay vre lafwa travay Jak 2 vèsè 26 humm li di yon lafwa ki san aksyon se yon lafwa ki mouri Jak 2 vèsè 26 depi lafwa pa gen aksyon son lafwa mouri son lafwa mort. Kòman w ka fè konnen Bondye ka fè gwo mèvèy si w pa gen okenn pwojè pou li? Se vre zanmi, ou pap ka konnen ke Bondye ka fè gwo mèvèy avèk lavi w epi w pa gen okenn pwojè, fòk ou gen pwojè pou Bondye. Fè pwojè yo epi mande Bondye dirije w. Pwovèb 16 vèsè 9 se sa l di, Lèzòm fè plan travay yo nan kè yo, men se Bondye k ap dirije sa y ap fè. Kiyès ki fè plan yo? Nou menm ki fè plan yo. Men kiyès k ap dirije plan yo? Bondye. Sa vle di li bon pou nou gen plan pou Bondye ka dirije nou, pou Bondye ka dirije pa nou yo. Èske ou gen pwojè? Anpil fwa n ap priye, moun nan fè dezèdtan l ap rele Jezi, Jezi, Jezi, pwoblèm papa, pwoblèm Jezi, pwoblèm, pwoblèm. Men moun nan pa janm fè anyen. Priyè san aksyon pa itil anyen tou. Fòk nou bouje. Fòk nou mete Bondye o tès, fòk nou teste Bondye pou nou wè vre sa l di a si se sa l ap fè vre. Bondye prè pou l fè gwo wout avè nou, Bondye prè pou l fè gwo mèvèy nan lavi w men malerezman ou chita yon sèl kote, malerezman w ap priye anpil men ou pa janm aji. Humm zanmim lamann pa tonbe ankò anpil nan nou menm ap priye pou lamann tonbe men Bondye kanpe lamann nan li kanpel li te gen rezon sak fèl kanpel se chèche poun chèchel kounye a lamann nan pap tonbe kote ou ye a se chèche pou al chèchel mete aktivite nan laviw sispann betize zanmim. Si se dòmi wap dòmi, reveye w, pase kò w detap. Reveye w. Mete lavi nan lavi w. Aktive lavi w. Bondye pa sèvi avèk moun ki parese. Bondye sèvi avèk moun kap bouje. Gen moun kap priye pou mirak, men yo pa janm mete tèt yo nan pozisyon pou yo wè mirak la fèt. Moun nan ap priye pou mirak, men li pa janm mete tèt li nan pozisyon pou mirak la fèt. David, lè David te kanpe devan Golyat, se pa priye l t ap priye Bondye, O Bondye, fè m lage Golyat atè, fè m lage Golyat atè. Non, non! David te gen de ti wòch nan men l, epi l konnen pouvwa Bondye, anben l di, Avèk de ti wòch sa k nan men m nan, mwen pral aji, epi onon de Jezi, m ap frape Golyat atè. Se sa Golyat, se sa David te fè wi. David pa just rete devan Goliath ap priye Bondye Bondye Bondye nan li di Bondye m nan pwisan Bondye m nan konn fè Bondye m nan di m aji anben map aji epi l pran 2 ti wòch la avèk yon grenn wòch li lage Goliath atè zanmi m aktive lavi w aktive lafwa w avèk sa w gen nan men w nan o non de Jezi wap rive lwen fè yon bagay nap viv nan yon jenerasyon Kote jenerasyon jodi a gen, nou gen pli gwo, pli gwo konesans, nou pli entèlektyèl, men nou vin pli parese. Nou vin pli pa vle fè anyen. Lontan, yon seri de moun te konn ap kòmanse biznis, manman m yo te konn ap kòmanse biznis avèk 20 dola. E pa t 20 dola ameriken non, 20 dola ayisyen, 10 dola ayisyen, yon mamit diri konn bay moun nan komès, li voye tout pitit li lekòl. Kounye a moun nan te mèt gen tout valè kòb nan men li, li pa ka fè anyen. Yap priye, yap ret tann mirak pou Bondye fè mirak, pandan se tan yo gen nan men yo pap aji, yo pap kòmanse yon bagay pou pou yo wè kisa Bondye ka fè ansanm avèk yo. Zanmim nou dwe priye men nou bezwen aji. Nou bezwen aji, aji lafwa ou. Si ou vle men, si ou vle, si ou vle wè mirak, kòmanse mande. Kòmanse mande Bondye. Kòmanse mande moun pou repons. Kòmanse mande moun pou ede ou. Si ou vle wè mirak, kòmanse chèche. Kòmanse chèche kote repons yo ye. Kòmanse frape pou konnen ki dèyè pòt bagay yo kache. Se lè sa a w ap ka wè ki gwosè Bondye n ap sèvi a. Se lè sa a w ap ka wè ki sa lafwa ka fè. Labib esplike nou l istwa de Rit avèk Nawomi. Rit se te moun Mawobit, Nawomi ki se te yon Juif. Rit se te bèlfi Nawomi, Ebyen pitit Nawomi an ki te mari Rit arive mouri nan lagè. Apre lanmò pitit la, Nawomi deside pou l tounen nan peyi l an Izrayèl. Men Rit pa te derefize kite bèlmè a ale pou kont li. Li te di bèlmè a kèlkeswa kote l ale, se la l prale tou. Liv Rit la soti de byen kout kat chapit. Rit te refize pou te refize kite bèlmè a ale pou kont li. Lepi souvan nou pa jwenn relasyon sa antre bèlmè a bèlfi. Men Rit avèk Nawomi se esepsyonèl. Se yon istwa esepsyonèl nan labib ki ka aprann bèlmè a bèlfi kòman yo kapab viv ansanm. Si nan si nan al si nou si nou di nou se pou Bondye nou dwe viv ansanm. Nou ka viv ansanm si nou mete yon seri bagay de kote. Ebyen. Rit te derefize kite Nawomi tounen ann Israël pou kont li, li te ale ann Israël avèk avèk Nawomi. Lè Rit rive ann Israël kòm yon kòm yon etranje nan yon peyi, rive l rive, Rit di ma li Rit leve l di bèlmè l l ap sòti l pral chèche kichòy. Ebyen Rit sòti l al chèche kichòy. Epi lè rit rive, li tonbe nan yon jaden, li jwenn kote moun yo t ap fè rekou, moun yo t ap rekòlte danre. Ebyen, rit li menm, li t ap mache dèyè moun yo k ap rekòlte a. Epi lè mèt jaden an te parèt, li te vini, ki se Bòz, lè Bòz te parèt, li te wè rit, li te sezi pou atitid li. Li te di, Kiyès dam sa a? Epi yo te di l, Se yon moun Mawobit. ki vini la a, k ap fè tout bagay sa yo. Enben, lè bòz te apwoche Rit, li di Rit, Ou pa bezwen al lòt kote. Isi a, w ap jwenn tout repons pou pwoblèm ou. Bondye fè pwovizyon pou Rit akoz de Rit pa t chita yon sèl kote. Enben, Rit te sòti, l al chèche manje, epi l te jwenn manje. Enben, zanmi m. Si w gen bezwen, fòk ou chèche. Si w bezwen wè ki gwosè Bondye, fòk ou chèche. Pafwa koneksyon yo deja fèt. Mirak yo deja fèt. Men se paske nou chita yon sèl kote sa k fè nou pa ka wè. Zanmi m bouje. Nou bezwen bouje. Nou bezwen aktive lafwa nou. Benediksyon yo deja sou wout nou. Se mache pou n mache pou n al pran yo. Se rive pou n rive kote yo ye a. Ann aktive lafwa nou zanmi m. Pa mande direksyon, pa mande pa mande Bondye direksyon si ou pa pral okenn kote. Fòk w ap bouje pou Bondye kapab mennen w. Fòk w ap bouje pou Bondye kapab dirije w. Ou pa ka dirije yon machin ki kanpe. Menm jan ou pa ka dirije yon bato ki kanpe. Fòk l ap bouje, fòk l ap kouri, lè sa a depi w vire l, l ap pran direksyon. Enben depi w ap bouje Bondye ap kapab mennen w. Si w pa gen plan. Bondye pap fè plan yo pou ou se ou pou fè plan yo epi Bondye li menm lap dirije w nan plan yo zanmim aktive lafwa nou mwen swete ke pawòl sa yo nou di aswè a kapab edifye nanm nou mwen swete ke pawòl sa yo bouje lafwa nou mete mete lavi nan nou menm pou nou mande Bondye poul dirije nou pou nou fè de gran choz nan lavi a ke Bondye beni nou tchaw.